Bonswa tout moun, jodi a son plezi pou n rejwenn nou pou twazyèm sòti nou pou semèn nan e nap mande w pa bliye abòne, like, pataje pou w kapab jwenn tout nouvo videyo nap gen pou n lage sou chanèl sa. Bon, nou kapab di sa kap domine aktyalite a se toujou konsènan ensekirite kote bandi ak zam toujou ap simen latwoublay Nan kapital la, bon, nan mouvman bra kale a m te kapab di li te fè yon ti pwoze vi avèk mouvman sa a ki t ap bay rezilta. Men nou konnen an Ayiti nèg ki o pouvwa yo yo pa gen volonte vrèman vre pou elimine ensekirite an Ayiti paske se ladan l yo menm yo fè bè yo. Pi gran viktim nan se popilasyon an. pi gran viktim nan se toujou pèp la, se li menm k ap soufri, men m ap poze tèt mwen yon ti kesyon, èske pèp la li menm li pa dakò de soufrans li? Pou ki rezon mwen pa ka konprann pou yon popilasyon gen apeprè oubyen anviwon 8 milyon abitan k ap viv ladan l, mwen pa kwè nou gen yon milyon bandi, m pa kwè nou gen yon milyon nèg a vès kap kraze peyi sa m pa kwè nou gon milyon polisye ki pa gen volonte ou byen ki nan gang nan peyi sa pou jounen jodia pou pou 7 milyon ou byen m te kapab di pou 7 milyon 500 mil moun asepte kondisyon ke yap viv la E m trouve sa li vrèman enkonsevab. Mwen menm pèsonèlman m kapab di pèp ayisyen an fòk nou sispann kwè nan moun k ap ba nou mil goud li lè pou nou fè vrè revolisyon an pou n libere peyi sa a. Se pa tout tan pou n ap pale de Desalin. Nou menm aprè desan konbyen tan nou sipoze fè yon dezyèm revolisyon pou n libere peyi sa a anba men gang ak vès. E gang ki nan leta anba men gang a sapat yo. E mwen kwè mouvman brak ale a nou sipoze kontinye avèk li e nou sipoze retounen avèk li menm jan n te ye semèn pase a byen ke m konnen nèg yo yo menm yo fè anpil divèsyon jiskaske yo kapab rive fè mouvman an li menm li frèt e m kapab di ke pèp la li menm li pran desten l an men. E donk jodi a mwen tonbe sou yon ti videyo ki trèzenpòtan. Mwen te vle pataje l ansanm avèk piblik la e bon ann tande Moïse Jean Charles nan ti bout videyo sa. Bòn joune, n ap rejwenn nou pou yon lòt edisyon nouvèl pita.
Ensekirite, moun sa yo lè m wè gen kondisyon ki reyini n ap denonse yo e lè m vin nan emisyon n ap di yo pou peyi a konnen yo paske se yo ki mete nou la. Jodi an pou sou kesyon Larisi an m te nan Sena 2014, Epi Laristide depoze atravè moun pa yo kominike nou yon dosye. Dosye a gen 5 pwen ladan l. Sa n rele yon akò bilateral ke yo voye pou n te vote. 5 pwen an ki sa l ye? Premye pwen an n ap vote akò a. Dezyèm pwen an, y ap ban nou bous pou tout nan yon seri de disiplin, yon seri de domèn. Gen de opsyon yo ofri nou pou nou voye timoun aletranje, nan peyi Larisi. Nan tout domèn yo wi. Nou pran sèlman 10. 10 bous sèlman nou pran ki pa menm kote yon milyon dola meriken. Se yon bagay grav wi. Dezyèmman, yo di nou, yo wè nou viktim de dezas natirèl, y ap ban nou fòmasyon, voye jèn lakay yo, voye moun lakay yo vin pran fòmasyon, y ap ban nou materyèl pou konbat sa n rele dezas natirèl. Twazyèmman, yo di nou, polis nasyonal nou an, y ap ba yo manje, y ap ba yo lajan, y ap peye yo, y ap ba yo inifòm. Y ap ba yo materyèl, y ap ba yo kay pou yo rete, pou ke, epi chak ane, n ap voye 2000 lakay yo vin pran fòmasyon pou yo ede nou nan kesyon polis lan. Katriyèmman. Bon, se pwopozisyon sa pi enteresan pase sipò Etazini bay, nan yon sans sa. Max, pa gen moun ki pa swiv nou la ki konprann sa w di la a. Yo tout konnen wi. Bon tande, Etazini te ban nou yon seri de gwo vye machin kòm èd pou lapolis nasyonal, yon seri de gwo vye Ford. Ou te wè yo kanpe nan chak kafou wi lontan. Pou voum! Epi 5 galon gaz gentan ale. Èd wi. Sa vle di kisa Max? Katriyèm pwen an, kisa l te ye? Larisi di konsa, Andò de kesyon polis lan, yo konnen nou gen min lakay nou, y ap ban nou tout kalite èd, èd finansye, y ap ban nou èd materyèl, resous imèn pou nou eksplwate min ki lakay nou pou nou devlope Ayiti. Epi yo di nou san kondisyon. Epi gonpwen ankò yo ajoute. Yo di nou, si tout fwa, nan pwen sa yo ke yo voye devan nou pou nou vote yo, si nou pa dakò avèk yo, retire nan yo, sa nou pa dakò yo. Men si gen lòt pwen nou wè ki enteresan pou Ayiti, mete yo. Epòk sa a Lambert te prezidan sena, m te ladan, 2014. Nou fè tout sa nou konnen pou bagay la vote. Pa gen kowòm. Pa gen kowòm non, li pa vote. Gon lòt senatè ankò ki te prezidan sena a, 2017.
Ou pa de Youri Latortue? M pa plonmen non moun.
Epi, li menm, li mawon menm, mawon. Ou konn sa yo rele mawon? Ah, senatè Youri Latortue mawon? M pa pral nonmen non moun papa.
Li menm li mawon. Tande wi. Mars, 21 septanm 2017, peyi Larisi ekri Jovenel Moïse atravè minis, minis afè etranjè l lan. Li di gade non gouvènman ayisyen. Jovenel Moïse m konnen w ap kòm prezidan ayisyen m konnen w ap nan nasyonzini le 21 septanm 2017 w ap tande m
2017 li di pandan ke w nan nasyonzini nou menm tou kòm peyi larisi n ap la tou minis afè etranjè la wi li di poutine pa plase n mwen k ap la. Li di, Monchè, m ta renmen reyini avè w sou Ayiti pou nou ede Ayiti. Senatè w nan ale yon ti kras pi dirèk. Poukisa, dapre ou menm, chwa Risi kapab pwofite avè Ayiti ke yon koperasyon avèk Etazini? Depi lè nan, depi lè nan kanpay, m te opte pou te gen yon koperasyon Sid-Sid ke mwen m te di m ap pral adopte. E pa paske ideyoloji m. Se pa paske m rayi Lèzetazini, Lafrans, Kanada. Non! Men se moman an k mande l. Max, Men poukisa? Ou wè poukisa? Gwo peyi yo pa ede nou. Dezyèman Max, nan 10 an, nan 10 an, ekonomi amerikèn nan pral pran gwo frap paske moun ki sou mache a oubyen sou monn dezafè, moun ki nan monn dezafè Ozetazini, yo pral gen 75, 76, 79 an, yo tout prale alaretrèt. Èske pitit yo pral kontinye biznis yo? M pa konnen. Sa son premye remak. Twazyèmman, nou menm ki an Ayiti, kal Miami, kal Ozetazini, èskize m, Kanada, Lafrans, nou ta gen nan nou ki t ale nan bato, Ozetazini, nou pral granmoun. Se nou k voye 4 milya 500 milyon dola meriken an Ayiti. Pitit nou gen, nou fè Ozetazini. Si nou di yonn nan yo, pa, tonton yo, kouzen yo pa ka manje an Ayiti, y ap di w, What? Sa bagay sa ye? Anfen, kouman moun k ap pase 2 jou pa ka manje a? Yo pral mande grann yo oubyen granpapa yo oubyen papa yo. Sa vle di, volim lajan nou gen jodi a nou resevwa nan men dyaspora, nou p ap ka resevwa l ankò. Sa pou sa nou gen pou nou fè sou konnen? Nou vin dekouvri la bid avèk 100 milya dola meriken li gen nan menl lan li pa ka ede nou. Fòn chèche lòt orizon. E pa bagay ideoloji non. Se pa Moise Jean Charles ki vlel non. Se moman an ki mande sa. Moman an mande fòn pale avèk lòt peyi. Ou wè nou pitit Desalin se pa ameriken ki di pa pale avèk lòt peyi non. Se nou menm dirijan nou yo se esklav. Yo gen kòmandman esklav. E poum fini. Pou m fini, yon sèl peyi Moise Jean Charles pa p pale avè l nan mond lan, Taywann. M pa p pale avè Taywann. Men n ap pale avè tout peyi nan mond lan, ikonpri Lèzetazini, ikonpri Lachin, ikonpri Larisi. E lè a rive sou nou deja. Ou di se moman k mande l. An n fè de konsiderasyon ke nenpòt lòt moun ta ka fè. An 2019. Genyen EBRH ki te rapòte ke 86 pousan nan transfè ki fèt de etranje vè Ayiti yo soti Etazini. Or nou konnen ki pwa transfè genyen nan PIB nou. Donk si 86 pousan soti sèlman Etazini, sa vle di anpil bagay ke Etazini li jwe yon gran wòl, dyaspora ayisyèn nan ki Etazini jwe yon gran wòl nan ekonomi an Ayiti. Dezyèm faktè genyen usaid ki sipòte anpil pwojè, bidon ou pa, yo sipòte anpil pwojè sitou nan kesyon dlo, nan kesyon sante, yo trè prezan. Nan kontèks sa, ann di Jovenel Moïse te aksepte li aksepte pwopozisyon Larisi e lè n konnen rapò Larisi devlope avèk Etazini. Se evidan, Etazini pa t ap kontan sa. Ebyen n di yo ta gen de reyaksyon, swa pa avèk dyaspora nou ki lòt bò a, swa yo vle anpil lade yo vini, oubyen gen de èd yo koupe. Hey, ou menm, opouvwa, ou fè chwa sa. Konkrètman, ki sa w t ap fè pou w sipòte repons ke gouvènman Etazini ta ka bay? Konkrètman, ki sa w t ap fè? Max. Izrayèl se peyi ki pi bon zanmi Lèzetazini sou latè beni, e pa vre? Menm wè Izrayèl nan koperasyon avèk Larisi nan domèn kovid 19, nan kesyon vaksen. E gen lòt domèn ankò y ap devlope ansanm. Lèzetazini gen trè bòn relasyon avèk Larisi, e pa vre? Jodi an, si Lèzetazini ta gen pwoblèm avèk nou pou sa, m pa ka konprann. 1, Se moman menm ki mande pou n pale avèk lòt peyi. Dezyèmman, Ayisyen yo vle vin isi, sa k fè Ayisyen pa vin isit ou konnen? Se sekirite yo pa jwenn, dezyèmman kondisyon yo pa reyini wi. Si w ta di jodi an Ayiti devlope, Ayiti gen wout, li gen sekirite, li gen elektrisite, li gen dlo, M ta kwè, epi pa gen kesyon monopòl, yo ka fè biznis, m ta kwè majorite ayisyen t ap vini. Men kòm kondisyon pa reyini, y ap goumen avèk fredi yo. Jodi a m pa pral di tou m prezidan pou yo voye ayisyen yo ban m. Epi tou Max, ou panse ayisyen yo, Lèzetazini ba nou ba yo ban nou nou pa ba yo? M ta kwè ayisyen yo kontribye nan ekonomi peyi Lèzetazini. Lèzetazini s on peyi imigran, s on peyi mozayike li ye. Tout peyi mete men vin lakay yo ede yo travay. An, epi tou si yo ta fè sa li tap mal? M pa kwè nou te ede yo nan pran endepandans yo, epi yo te pran 60 lane pou yo rekonèt endepandans nou. An, La Risi li menm nou pat ede nan endepandans li, se premye peyi ki rekonèt endepandans nou an an 1812. Sa vle di kisa? Mwen menm, si n al baze bagay la konsa nou pral pè. Jodi an, m pa pral depan sou baz lè se lè nou pral reyaji. Si yo reyaji yo paka reyaji mal paske nou fon pale ak tout moun e mwen ap rele l ankò se pandan max nou pa di nou pral lènmi avèk lèzetazini non m pa di sa men m pale nan kad jewopolitik m ap pale avèk ameriken yo sitou max kesyon koperasyon sou sid lan li fèt nan rèspè mityèl youn pou lòt li pa gen enjerans ladan l answit Se pa ou ki di w sa pou favè kòb la. Si yo ba w kòb la tou, kòb la pa vin an Ayiti nan maten, nan aprèmidi l tounen ankò nan peyi kote l soti a. E ou wè tou, koperasyon Sid la pa fèt sèlman sou baz lajan. Gade sa k ta pase mwen avèk Irigwe, lè m te kandida, m al jwenn yo, m siyen yon pre-akò avèk yo. M ap fè diri nan Latibonit, moun lakay yo renmen diri, m di y ap ban m lajan. M ap fè diri an, mwen m ap ba yo diri pou lajan an. Venezyela di, bon, m ap ban nou gaz, Ban m patat, ban m manyòk, ban m ji kann, ban m yanm pou li, ban m bannann pou li, epi nou pa dakò, nou pa fè l non. Venezyela ap di nou pa bezwen bay lajan kach non. Sa vle di, se yon respè, se se yon fòm de koperasyon ki vrèman enpòtan pou Ayiti. Jodi an tou, pou sa Ayiti te fè La Grande Colombie nou te ede yo pran endepandans yo, ki gen jodi a Ekwatè, ki gen Kolonbi, ki gen Venezyela, ki gen Pewou, nou te ede yo, nou te ede Brezil, menm Lèzetazini nou te ede. Jodi an, kòm Larisi wè sitiyasyon peyi Dayiti pou enpòtans peyi Dayiti nan monn inivèsèl la, yo di fò n solidè avèk Ayiti. Men, nou pa pral fè l sou baz mwen jis al kont Ameriken, mwen jis al kont Kanada, e pa sa non! Se moman an k mande, se anviwònman nou ki mande sa pou n pale avèk tout peyi nan monn lan jodi an.